Gen yon lè mwen ale lekòl a 10 dola sa. E tout elèv yo devan dèyè ap jwe a 10 dola a. Ou konprann mwen? Ap jwe a 10 dola ameriken an. Epi pwofesè a wè sa. Pwofesè a pran 10 dola a. Li mande pou ki mèt 10 dola sa a. M di se pou mwen. E pwofesè a pran 10 dola a. Lè pwofesè a pran 10 dola a ou konprann m pa vle pran baton m poze m paske ou konnen pwofesè an Ayiti renmen bay moun kout igwaz e m pa vle pran kout igwaz aah Hey si ke ou konn pran kout igwaz ou konprann sa m di w la ou kapab mete yon kòmantè anba live la pou di m wi ou te konn patisipe nan kout igwaz sa yo tou m swete yo pa fè bagay sa yo toujou an Ayiti sa son tèt chaje l ye menn. Romain wap vin lakay ou kò a plen makigwaz bay tèt chaje menn heyy so mwen pat fè sa mwen pa mande pwofesè a kòb la pou m pa pran kout igwaz ok enpòtan m pa vle pran kout igwaz e nan demen m mande pwofesè a kòb la m di pwofesè a e 10 dola a m ta vle pou banm 10 dola a wi silvouplè pwofesè a di map gentan ba ou l Aprè dmen kòb pa janm vini. M ale kot pwofesè ankò, m di pwofesè a konsa ke, E 10 dola a wi m bezwen silvouplè. Pwofesè a rale m sou kote l di 10 yo, e ban m esplike w yon ti bagay. 10 dola sa a, m pa gen l aktyèlman paske m pase l. E m te gen pitit mwen ki ta pral lekòl. Li pat menm gen valiz. Li pat gen bwat pou ale pou met manje e pou lal lekòl. So, e sèl 10 dola sa ki te nan pòch mwen, m oblije itilize l pou m kapab voye pitit mwen lekòl. Ayy Ou menm kap tande live sa fèm konnen kisa ou menm ou tap fè lè pwofesè a di w sa ou konprann mwen eske ou menm ou tap petèt ale nan direksyon pwofesè a ou tap voye pwofesè a nan direksyon ou tap fon voye pwofesè a nan direksyon ou konprann mwen pase pwofesè yo toujou ap voye nou nan direksyon men eske ou menm. Ou ta voye pwofesè a nan direksyon fwa sa a. M te pran sa, m sonje, m dou. M te gen dizan. M te pran sa a kè. M di m konprann. M di nenpòt lè w gen nan, w a ban mwen. E ou menm, kisa w t ap di pwofesè a? Kisa w t ap di pwofesè a? Èske w t ap di pwofesè a konsa ke, a, monchè, m pral rele manman m pou ou, m pral rele papa m pou ou, w ap kale m, w ap kale m, di dola m, rann mwen, èske w t ap pete yon diskisyon pou tout elèv yo vin konn sa? Ki jan w t ap jere sa ou menm? Fè m konnen, silvouplè. E pa bliye, sone klòch la pou notifikasyon. Ok? Pase chak semèn n ap fè live, nou bezwen asire ke ou la, ou tande live nou. Men. M aprann yon leson nan sa. Leson ke mwen aprann, se ke dèfwa ou konn gen yon bagay ke w ap jwe avèk li. E pi, gen yon moun deyò k ap gade w, k ap gade w, k ap gade bagay la, l di, mesye, m ta byen renmen sa. Sim te nan plas misye e mwen t konn sam tap fè avèk kòb sa oubyen sim te nan plas misye se mwen ki te konn sam tap fè se mwen ki konn sam tap fè avèk sa se yon leson pou nou tout la aprann ankò mwen menm ou menm ki ka petèt nan yon relasyon e ou pran relasyon an wap jwe avèl wap jwe a relasyon wap pede jwe a relasyon epi gen yon moun. kap gade w li di mesye si m te nan plas misye men kijan m tap jere fi a wi menn mesye si m te nan plas demwazèl sa men kijan m tap jere mesye a gen yon moun kap gade w pou sa ke w gen nan men w la wap jwe avè l la gen yon moun ki ta byen renmen genyen l enben se te reyalite sa bwoufesè a Profesè a pran kòb la, li te byen bezwen l. E li itilize l pou l kontinye edikasyon pitit li. Waw! Waw, waw, waw! Sa toujou mete m a reflechi e m kwè ke

Men misye konn istwa sa trè byen. E yon lè misye ka patisipe nan live sa epi pou l l ap petèt sonje non pwofesè a pase mwen menm m pa sonje non pwofesè a. Men sa te reyèlman you know touche kè m. Paske pwofesè a pa t gen opotinite pou li pandan l ap l ap ban m edikasyon an. W ap tande m byen? Pandan l ap ban m edikasyon an. Pandan l ap bay tout etidyan yo edikasyon, pitit li pa gen opòtinite pou pitit li al lekòl. Pa gen kòb. Li pa ko touche pou l achte yon valiz pou pitit la. Ay! Tèt chaje.